Salut a tout moun kap gad video sa, se One Master Tutoriel, jodi a nou ankò pou nouvo video kòman nou ka fè pou nou pirate telefòn android yon moun oubyen mennaj nou. Wap jwenn mesaj moun nan, valè apèl li fè, a kiyès nimewo, Anfen, wap jwenn tout sa yo nan tutoriel nou pral prezante w la. Anvann kòmanse pa bliye abòne nou sou chanèl one master a paske gen anpil video k pral lage, gon video k pral lage kijan pou pirate whatsapp yon moun, facebook, tout bagay sa yo. Pa bliye abòne w pou w ka jwenn video sa yo. Nap tounen apre poz la. Ok nap bezwen pou nou telechaje yon aplikasyon men map met lyen nan deskripsyon videyo a pou nou men m te gen l sou fichye telefòn mwen m pral met m pral chèche l pou m ka enstale l nap jwenn li nan deskripsyon videyo a pou nou download li ok lè n rive la nap enstale l. An ka ou telefòn ou di ou li pa vle enstale, ou va ale nan sekirite, wap wap jwenn yon kote wap make sous ekoni, wap koche l pou ka pou l ka aktive. Ok nap enstale l. Ok li fin enstale nap ouvri l kounya. Ok sa se entèfas aplikasyon an. Nap bezwen pou n koche tout sa yo di n koche yo. Sa nap tounen nou pa bezwen sa. Nap tounen ok. Si nap gad la nou wè premye an lè a nou koche l, dezyèm nan pou n koche l. Yap mande nou pou aktive pou n aktive administratè a nap di ok ok anlè a yo di w antre email la wap antre l anlè a ankò wap antre l anba ankò pou w ka konfime l si w antre l anlè a jan w antre l anba anlè a e pa konsa w antre l anba l pap pase.

Men la notification ok wap klike l yo ba ou la tout modpas la a email ou te bay la wap wèl nan mitan an lè yo di private area sa se kote wap men wap bezwen pou kopye modpas sa yo ba ou a nap kopye l ok apre nap klike sou private area lyen nou wè yo voye a ap wap moute sou nepòt navigatè ap kite l fin chaje Pa bliye abone nou. Ok kounya email la nap metel anlè a email sa nou te met sou telefòn moun nan kounya nap metel sou pa nou an nap antrel nap an kounya nou pral kopye modpas nou wè yo te voye ba nou an swa nou te ekri nou byen nou kopye fè yon kopye kole ok nap klike sou si idantifye La a, nou gade, nou jwenn mak telefòn moun kote n te fè imèl la. Nou wè Samson SM, tèl tèl mak. La a, si n gade la, n ap wè Historique des appels. Sa se tout istorik apèl moun nan. Si n klike, n ap wè l. Meni. Sa se mesaj nou, istorik, SMS istorik. Sa se mesaj moun nan ekri. Nou wè l, tout la a. Nap jwenn mesaj la sou bò isi, nimewo a sou lòt bò a. E nou nou gen swivan tout nèt, nap jwenn tout mesaj moun sa te resevwa a kiyès li te ekri yo. Kounya nou wale nan kal istori, nou wale jwenn tout apèl moun nan te fè a kiyès. Tout apèl li te fè. Si nap gad la men apèl yo. Nou wè kilè, konbyen segond li te fè tou. E tanzantan nap elaji nap jwenn tout enfo yo. E anba a nou pral wè, nou ka menm wè nonb de aplikasyon moun nan gen sou telefòn li. Anfen, sa se yon aplikasyon k met kontwòl sou tout sa moun nan ap fè sou telefòn li. Bon, se te fason sa m tap montre n kijan pou pirate yon telefòn yon moun. poun piratel byen rapid byen rapid. Pa bliye abone nou a chanel one master a poun ka jwenn tout nouvo video kap tonbe yo.